Ok ok Sa ki pase yèswa alò mwen te gen yon ti kout konvèsasyon avèk maestro Richie yèswa aprè bal la jeneral mwen konnen se yon nan maestro ki pi saj tou e pou kesyon albòm nan mwen menm m te klè pa egzanp m te di maestro Richie sa ke m swete ke E gon granmoun granmoun yo toujou di ke pito ou pran tan ou pote bon nouvèl se sa k enpòtan. E fanatik te kòmanse ap tann, tann men e sa ke nou jwenn nou pale tou e Klass e bon premye bagay m di l deja m di l mwen redi l e Arly pa ka mete yon albòm deyò Maestro Richie, Richard Cavé. Eee kiyès ankò sè de moun nan biznis lan ka abitye kòmsi se sa yo ye kòmsi m pral gen dout sou sa donk si ke atant lan pa konble ke mwen ta m ta m ta pral kòmsi panse m ta pral m ka al kesyone sa pa egzanp non look gon bèl albòm le fè ke albòm zafèm nan tèlman pwisan donk ou gen dwa pa pote atansyon ou gen dwa ap di tout kalkil yo men si pat gen albòm zafèm nan ou pa ta pral bay sa menm donk sa vle di ke. Lap enposib menm pou klass ta met yon album deyò yon jazz ki gen maestro Richie ladann donk menm yon hit pou pa jwenn lap enposib menm donk sa m pa gan kenn dout sou sa m pa gan kenn deba m pral fè sou sa e m te di sa m te di sa yèswa donk rete nap rete pou tann rete pou tann ki lè album nan ap sòti donk alò fòm di nou tou anpil moun wè kap fè post kap di w. Klas ap soti desanm, premye otòrite ap soti jiyè. Tout moun sa yo se, tout moun sa yo, yo yonn pa konn anyen. Si yo ba li yo kondisyonèl, pa gen pwoblèm. Men depi moun nan pa bay li kondisyonèl, depi moun, tout moun k ap di w sept, jiyè, septanm, tout moun sa yo, y ap just di de bagay men yo pa gen anyen yo verifye vre, ok? Sofke. l ap difisil, ane a gen dwa pase pou Klass pa met albòm deyò, men moun k ap di w dat yo la, paske menm menm mèt djaz lan, moun k ap jere djaz yo, yo pa janm ba w on dat, sa vle di si moun ap di l ok, donk se sa ok, donk n ap tann, n ap tann pou ki sa sa pral bay, men nou menm nou pa pa l onètman, nou pa pa l kòmsi kesyone sa. Ke jon vire maestro Richo pral dil yon jazz nan gwo klass ka bay met yon album deyò ki gen maestro Richie ladanl dayè tout album klass yo alò tout album yo pa yo pa gen menm menm kantite hit yo pa egzanp ki premye album klass lan tout mizik yo nèt se te hit dezyèm album klass lan tout mizik yo pat hit men te gen hit sou li pa egzanp map marye nou raple n bay sa. M kwè Klass gen 3 album? Konbe album Klass gen? Ekri pou mwen anba. Konbe album? Se di tout album Klass yo la, yo pa gen menm kantite hit lan sou yo, men yo gen hit. Konprann byen sa nap di an. E donk se sa. Donk e nap swiv, nap al tann. Bon gen moun ki di pa egzanp nèg yo pè lage, sa se yo konnen, men lesansyèl ke ke yo pran tan, lesansyèl. Klass paka mete on album deyò pou pa gen hit ladanl e sil pa gen hit tou lap fè anpil pale ok sa ki pase nan Orlando yèswa aprè bal aprè bal banm mete ti foto sa la pou nou wè aprè bal la tout moun pral kay yo alò fòm di se pa on gwo bal ki te plen a krake nan Majestic se te on bal mwayen on bal mwayen li te ye e Majestic pat plen men nesesèman yo te enjoy yo. Se son bal mwen an ok. Aprè bal lan e sak pral pase se ke e pou moun ki konn majestic dèyè a e pral genyen e. ok misye di yon bagay misye di ya wè wap pale byen m'en misye di kelke swa yon fanm kay dam yon mezi son se res moun ok. Epi sak pral pase pandan e pipo pral e dèyè an. pral dèyè a banm montre nou foto sa pandan pipo pral dèyè pandan pipo pral dèyè e pral dèyè dèyè a kote machin li an ye misye te son on lexus pandan misye pral dèyè a misye pral nan machin nan epi e genyen e misye pa jwenn machin li an e vit lan kraze vit alò e Sou bò bò chofè an, dezyèm pòt lan. E misye pral jwenn vit lan kraze. Alò se pa sèl sa machin sa ak vit la te kraze non. E te gon lòt machin ankò vit lan te kraze. Banm montre nou e men foto sa banm mete nan ekran an e men li. Men li. Ok. Sa se sa se machin nan men li. Eli, Ok. Men la, sa n ap gade la, sa se andedan machin ou wè tout kras vit yo. Alò ki sa k pase? Machin nan te genyen valiz, te genyen rad, te gen anpil bagay, alò m pa mete tout foto yo. Gen yon pakèt videyo nou pa gade. Sa ki pral pase? Sa ki, sa k koz sa? E. Machin nan te genyen ladan li. Ok. Machin nan te gen ladan li, li te gen anpil bagay, pipo, rad, eksetera bagay. Men, sa ki soti nan machin nan, machin nan te gen 2 valiz Louis Vuitton. Li te gen 2 valiz Louis Vuitton. Te gen yon valiz ki te gen yon zam pipo ladan l legal. Te gen yon lòt valiz vid. Se valiz la yo pran, epi gen yon, m kwè m pa kon mal. E valiz la yo pran. Alò, sa ki enpòtan isit, m ap di tout moun konnen l, mwen menm yo te kase vit machin mwen tou. Sa se dezyèm pòt a gade la. Yo te kase vit machin mwen an tou. Kisa se telefòn mwen, se te yon iPhone ke m te gen m te kite l ladann. Isit, tout moun ki moun isit konn sa. Si vit, vit machin Pipa pa, pa, pa tente. Si vit machin ou pa tente, ou kite yon bous, yon bous, whatever sa w kite sou je ki gen non, se yon bon bagay li ye, y ap kase pòt machin nan, yo pran l. Alò gen kounye a, sitou machin, pa egzanp, machin Tesla, machin ki, ba yo gen kamera, ou ka wè sa. Men isit depi ou gen yon bagay. Menm yon kòb ou kite, menm 20 dola ou kite devan machin nan, vit ou pa tente depi yo wè l, depi se nan li y ap kase yo pran l. Donk yo ka, yo, yo, yo, dezyèm pòt, pòt dèyè nan bò pi, nan do pipo a dezyèm nan, yo kase l, yo kraze l, yo pa pran valiz lò, valiz Louis Vuitton ki te gen zam nan, yo pran lòt lan, yo pran lòt ki vid lan. Ok! Sa vle di yo di se bous yo men machin pipo a pat tente vit machin nan pa tente ok donk apre sa yo rele polis nou gen foto la video polis vini yo fè tout sa gen pou yo fè epi Evens ki ta fè bal la yo vini al pale avèk mèt klèb la paske yo konnen klèb la gen tout kamera tout kote epi yo di yo pa eveleb pou ke yo ta gade kamera. Aswè a se lundi yo pral gade kamera pou yo ka wè kiyès ki kiyès ki fè sa. Epi yo ta pral fanatik klass, fanatik anpil moun yo ta pral pran vèt Pipo, machin nan yo yo yo yo yo kote vit lan kraze a yo mete yon yon fèy bagay papye ladan l yo yo yo tepe li epi Pipo ale. Donk se sa, e se sa ki gen men yo pa gen anyen yo fè nan machin nan ankò kòmsi lòt bagay, se valiz Louis Vuitton an yo pran nan machin nan. Men te gen yon lòt moun ankò, gen yon lòt machin yo kase tou, yon lòt machin Honda, anpil moun pa t konnen sa tou, yo kase li e mèt machin nan pa bay enfòmasyon si yo pran bagay ladan l. Donk sa fèt se aprè bal la nan Orlando. Donk epre sa pa t gen batay, pa t gen anyen, Se te sèlman machin pipo a, gen lòt plizyè machin ki bò kot machin pipo a, yo pa fè sa. Men, entrizyon m di n ke yo fè sa se paske machin nan pa t tente, vit machin nan pa t tente lè moun nan gade valiz Louis Vuitton yo. E lòt valiz lan si pa t gen zam nan ladan l, yo gen dwa te pran l tou pa egzanp. Nou konprann. Donk apre sa, Pipo pran machin li, yo tepe machin nan pou li, polis vini, te gen menm 4 oubyen 5 polis ki vini, yo gade, yo fè anprent, yon pakèt bagay yo fè. Tout sa, tout sa yo gen pou yo fè, yo fè. Apre sa, donk, y ale. Apre sa y ale, non, apre sa yo make sure ke tout moun kite espas lan, yo rete, yo fè yon pakèt lòt bagay ke nou pa konnen, apre sa y ale. Donk se sa ki te pase nan bagay la, se pa yon bagay ki te gen batay, se pa yon batay li te ye. Donk. Sa Nou di ki tout kèlkeswa moun kap tande Nou an lè w gen machin ou li ta trè enpòtan tou ba machin ou yon ti tint tou si l pa gen tint tou bagay ki bon yo yon seri de bagay pa kite yo sou zye paske moun isit anpil moun isit depi yo wè bagay la gen yon bèl valiz Gucci yon tenis Gucci yon bèl sandal mwen dwe krase vit machin pa m deja pou yon telefòn ke m gen iPhone. Donk, byenke m te gen asirans sou ma, yo voye ban mwen, men yo kase l. Sa vle di, i klè depi w kite afwon nan machin, vit la l pa tente. Depi l fon ti fè nwa, y ap pran l, y ap kase vit la ou pran l. Donk, se sa k rive nan Orlando yè swa. Se pa, se pa t anyen, se pa kòmsi anyen pou di. E se yon sèl vit yo kraze tou, se pa tout vit yo. Jan m montre la a n ap gade, sa se vit, sa se vit machin, e sa se vit machin Pipo a. Ok? Donk se te ensidan sa k te pase apre bal la, pa gen batay pa gen anyen, pa gen anyen, pa gen anyen, anyen, anyen. Yo sèl pran pran valiz Pipo a, valiz Louis Vuitton nan, ou konnen. Pipo, Pipo mete yon bagay ki koute anpil kòb sou li. Donk vwala. Vwala, se sa nouvèl lan wi. Se pa yon lòt yon bagay ki te pi konplike epi m panse se se asirans whatever ki pral di l men sa lesansyèl la nouvèl se sa epi nou di konsèy pratik lan tou tout moun machin ou si w ka ba yon ti tint li ta bon e si w pa ka bay ti tint tou tout bagay ou gen ki enpòtan Pa kite l sou zye nan machin nan. Pa kite l devan oubyen dèyè. Chèche kote, kote k gen pou espas yo, mete l dèyè, gen valiz, gen bagay mete yo paske depi, anpil moun isit depi yo wè yo y ap kase vit lan pou yo pran li. Ok? Donk e se sa nouvèl la.